De kisa m vin pale jodi a se kijan ke pou parametre whatsapp ou, kijan ou vle l parèt, kijan ou vle kache kò w sou whatsapp ok so pou kòmanse n ap mande w yon gran sèvis e w a gade videyo sa anba a kote ou wè make s'abonner ki ekri an wouj la oubyen subscribe si telefòn ou an anglè klike sou li epi la gen yon ti klòch klike sou li osi pou tout sa n lage pou jwenn yo a tan. Ok pase nap sil pote bagay pou ou nou pap regret de sa nap pote pou yo ok nap travay pou ou trè di e nan ou pral pati nou pral nan paramèt la la pou nan pou nan pou nan nan sa m vle ede nou an e nan klike nan 3 ti ba sa nan pote nan paramèt ok lè nou antre nan paramèt nan vin antre nan kont antre nan kont epi nou pral antre nan Konfidansyalite nou antre ladan l. Epi kounye a nou wè konfidansyalite a. Ou wè sa se view, sa se foto, sa se actu. Ok, sa se actu. Ok, view a se, ki sa li? View an se lè. Ou sou whatsapp moun nan wè w online men lè w pa sou whatsapp moun nan moute sou profil li li wè ou te online a tèl lè ok pam nan ou wè li make tou le mond la mwen m pa janm kite sa yo sou tou le mond e sitou lè gen naj yo ka baw pwoblèm tou e ou gon jan w fè l ok ou klike sou li ou fè pèsòn sa vle di pèsòn pa p wè

Se de menm nan. Wèl make sou tou tou le mond. E pou fi pou medam yo ke m konseye nou ke medam yo swa lè nou nan anpil gwoup. Ke di lè pou lè nou an gwoup nan nan gwoup WhatsApp ke di gwoup WhatsApp yo ke di foto nou parèt kòm fi. Ke di sa bay gason nèg ap pede prive nou. Men yn fwa ke ou kache profil ou moun nan pa wè foto profil ou ke li pap gen kontwòl ou ok foto profil ou a klikel wap metel sou pèsòn ou pa oblije metel sou pèsòn paske sou metel sou pèsòn li pap bon pou se sèl ou menm kap wè kap wè foto se kòm si ou pat bezwen metel wap metel sou mè kontak se moun ki sou whatsapp ki ale pou yo yo pap wè yo se siw mwen yo pa nan kontak yo pap wè. Ou mete l nan men kontak. Sa vle di se moun ki nan kontak ou sèlman k ap wè foto w. Kè di yon moun ekri w pou premye fwa, ou pa t genyen l nan kontak ou, kè di li ekri w, li p ap janm wè foto w. Ou mete mè kontak. Ok. Aktis. Aktis la, se, se kouwè m m ta ka di, se lè ou online an kou. Se prèske menm bagay la. Kè di, sa pa, sa pa, sa, sa, ni de, de sa yo. Ni aktis la, ni stati a, yo pa vrèman bagay. Men aktis la ou ka kite l sou tou le mond, men stati a, men stati. Stati! Sa pral rive ou kòm met yon bagay sou stati ou. Wè stati, sa pral rive ou met yon bagay sou stati ou. Pran san nou byen pou nou konprann sa m ap di nou. Lè w mete l sou stati, ou wè sa sou mè kontak. Sa vle se moun ki nan kontak ou a kap wè l. Sa ka rive, si w pral mete yon bagay, ou vle se sèl moun nan ki pou wè l, pou lòt moun yo pa wè l, ou ka mete mè kontak. Sof. Ok, non. Si w bezwen mete yon bagay pou se sèl moun, ou pral mete yon foto pou se sèl moun ou vle ya pou mete l. Pase gen moun ou konn vle fè cho, ou konn vle fè moun nan wè ke e madanm mwen ap afiche m, oswa madanm mwen ap afiche m sou paj li, podyab. Sèl ou menm ki wè pwofil ou. Lè konsa mesye, di madanm nan fè screenshot li voye pou mwen. Fè screenshot li voye sou mwen. Depi l voye sou pa w la w ap wè ki valè view l gen. Depi w wè se sèl ou menm konnen se nan sa w pran.

Fò retirel pou metel sou mè kontak ankò paske si w kontinye ap mete tout sa wap kontinye mete yo se toujou moun sa kap wèl ok nou pral vini pou sa wap wè mè kontak sof sa ka rive ou poste yon bagay wap poste yon bagay gen manman w gen papa w ou konnen gen yon frè w yon tonton ou konnen ki toujou ap li stati ou pa vle l wèl ou ale la ou klike sou li. Tankou blan sa. Ou klike sou blan. Sa vle di blan se tonton ke di epi lò fin kochte moun nan ou fè termine. Pa bliye fò fè termine anba. Ok? Ou fè termine epi wè wè poste a fò. Lò poste l ke di tout moun ap wè l men blan li menm nan kontak la li pap wè l. Ok? Se sa m te pote pou nou, m vle nou trè konprann sa m fè pou nou an, ke m pote l pou nou, ke pa bliye n ap jwenn bagay toujou, n ap jwenn bagay toujou, kontinye, kontinye, kontinye, abòne, abòne, abòne, e pataje yo tou, pataje yo sou Facebook, pataje yo sou WhatsApp, ke di link videyo sa ke n ap gade a, e klike sou abòne, e like si nou renmen l. E mèsi, n ap pote yon nouvo videyo pou nou.